Nou gen avèk nou chèf Tony Demorne. Station 2 nou gen avèk nou chèf Vladimir Joseph. Byen sur pou evalye pla ke 2 chèf sa yo ap gen pou yo pare nou gen avèk nou 3 juj. D'abord Vanessa Soukar, Chef Alain Lemaire et Traiteur Stephanie Cameau. Avant tout nap raple chef nou yo règ jwèt la, chak chef ap gen exactement 45 minutes pou yo prepare on plat délicieux pou juge nou yo. Epi tou yo chak ap resevwa 2 engredyan sekrè ke yap oblije mete nan resèt yap pare a. Jij nou yo ap gen pou evalye pla sa yo sou 3 kritè, bon gou manje a, orijinalite ak prezantasyon. Chèf yo Moman an rive pou nou dekouvri engredyan sekrè sware a. Aswè a, chèf nou yo ap gen pou yo itilize filè de bèf lokal avèk ton an kanèt. M espere imajinasyon yo deja kòmanse Mache travay paske tan an pral kòmanse touswit si nou pare lage tan an pou nou siwouplè le chèf fenk ap kòmanse.

Mwen fèt eksprè map fè yon yon de tèl yo epi
Ok. Nan stasyon 2, chèf Vladimir ap pare epis li. Chèf Vladimir gen lòt enstriman, men ou toujou chwazi itilize pilon an. Di nou poukisa?

2 engredyan sa yo, m pa fin wè kòman yo t ap ale ansanm. Èske ou menm ou gen yon vizyon klè de sa w pral fè a? Bon, m poko gen yon vizyon klè, men pè a pè, m panse pla ap vini. Dakò.
Stasyon 1, Chèf Tony, pale nou de pòmdetè a.
Pòmdetè a kòm e se yon pòmdetè ke yo rele pòmdetè a sèlbak. L ap vin tankou l ap ouvè, l ap vin tankou yon ti evantay anndan nan pla a. Sa vle di m t ap travay sou li, ou konnen l pa fitan tou swit, donk m pran li. Ou konprann? So, se sa.
Chanpiyon sa a, ou deja gen yon misyon klè pou li? Misyon klè.
Mwen menm m konprann filè de bèf la m konprann ton an ansanm m pa konn si m fin konprann li eske ou menm ou kòmanse konprann li. M gentan wè sa m pral fè avèl la deja so nap tann poun wè sa nap fè avèl mwen montre nou toutalè. Chef le meilleur pale nou de sa w panse de 2 engredyan sekrè sa yo ansanm. Nòmalman nou pa souvan gen 2 pwoteyin youn akote lòt kòm engredyan sekrè. E kòm nou nan kar de final donk e m panse ke li jis pou chèf yo kòmanse ap itilize 2 engredyan ke nou pa nòmalman mete ansanm kòm ou di nou 2 pwoteyin ansanm donk se la ki pral pwouve vrèman kreyativite. Te chèf yo nan itilize eleman sa yo. Vanessa Soukar di nou sa w wè jiskaprezan. Bon, jiskaprezan pou mwen, mwen pa wè kijan yo ta pral melanje l. Men, pa egzanp, touna, lè mwen, le thon lè m konsome l lakay mwen se toujou fòs. Pou fè avèk sandwich ou crackers. Donk jodi an mwen deja konnen ke m pral gen 2 lòt teknik ke m ap ka itilize lòske m ap fè l lakay mwen.
Stéphanie, Bon, jan 2 lòt jij yo sot di an, melanj sa yon ti jan trè bizarre. 2 protein se ansanm men mwen sur ke chef sa yo ap pote de nouvo teknik pou nou ke l pwal melanje avek engredyan sekrè yo ke m gen enpresyon kap on miksaj ki alechan. Vwala enben se sa ki de chef la mesye sa yo nan kar de final la se pa par aksidan se teknik yo avek savoir faire yo ki mennen yo la.

45 minutes. Nos compétiteurs devront ensuite faire face aux critiques de notre panel de juges expérimentés.
Vrèman eksitan! Ton Jan pèdi nan bannann lan.
Twò sale. Qui sera le chef de la soirée?
Depi mwen tou piti, mwen te toujou renmen manje bon manje. Manje lakay, manje ki gen bon gou. Travay mwen ban mwen chans al fè manje nan anpil peyi. Mwen wè anpil bèl bagay, mwen goute anpil manje. Men nan tout kote mwen ale yo, Ayiti pou mwen se nimewo 1 nan zafè gou. Se sa k fè mwen toujou ap pouse peyi m pi wo. Non mwen se Chèf Alain Lemaire e mwen se yon kuizinye pwofesyonèl. Lè m vle manje m gen bon gou lakay, mwen sèvi ak tablèt Don Pollo. Don Pollo se yon pwodui ki fèt an Ayiti e se nan li mwen jwenn bon gou peyi m.

Pwosesis mwen tap fè a m tap etale filè a pou l ka vin plat pou m ka fè yon woulad avè li. M fon fòs avèk tuna, fwomaj, bazilik, zonyon sèch, pwa e lay etc ki ban bon gou ladan li.
La m gen vyann nan, m gen vyann bèf la kap bouyi. Anplis mwen prepare pòmdetè avèk Kawòt epi m gen yon djondjon k ap bouyi pou m fè yon sos vyann bèf melanje avèk pòm avèk djondjon e pòmdetè. M vle rete plis klasik, plis kreyòl kòm mwen di nou. Nou retounen avèk le chèf. la 31 minit avan fen match la chèf nou yo ap travay e yo chak sanble yo gen konfyans ke plan daksyon pa yo a ap pale ap mennen ok nap fè yon ti pale avèk jij nou yo chèf lemè.
Definitivman match la ap avanse e wap obsève 2 chèf yo ki prale de 2 direksyon to. talman diferant ki trè enteresan ki pral vin monte aplikasyon de engredyan sekrè yo ma sèl yon sèl dout se kote nan pwosesis ke chèf Vladimir ap fè a li pral enkli ton an chèf Tony li menm nou deja wè ki kote li enkli ton an nan preparasyon pal la men nou poko wè.
Chef Vladimir. Chef Vladimir, excusez moi.
Ki kote lap aplike to a? Chef Vladimir vrèman ensiste sou le fè ke li vle rete lokal. Kote ton an ap antre nan ekwasyon sa, m pa konnen. Vanessa. Kòman w wè match la ap avanse? Jiska prezan m wè ke l ap avanse trè byen e m si ke lòt jij yo ensi ke asistan sa ap dakò avè m ke kizin nan kòmanse gen yon bon odè. Donk mwen deja at pou m ka goute amè sa yo. Enben ou sèlman a 29 minit de goute a, pasyans w ap jwenn bagay la. Stéphanie. Bon, jan m ap la, chèf yo ap travay e vrèman y ap devlope de teknik trè pwofesyonèl dè dè de kote, tou lè de estasyon yo. E chèf Demòn, jan li di an, l ap prepare yon woulad. Donk nou deja wè ki jan tout engredyan n yo fè melanje. Chef Vladimir li lap prepare yon djondjon donk nou poko wè kotel pwal mete Touna an jan nou sot di talè an men odè an vrèman sa met l'eau à la bouche donk on attend nap swiv. E se sa ki le chef la se pote delicieux a pou ou. Lakay ou, Nap raple w ke emisyon sa posib gras a Don Poyo, Kasamy ak Let Hollandia. Ann fon kout pye nan kwizin nan pou n wè sa kap brase. Nan stasyon 1 nou gen chèf Tony Demorne, chèf ou sanble ou gon plan klè ou poze kou ma kafe, se tanperaman w? Ankò yn fwa tanperaman chèf la. Se konsa m ye, li pap chanje. Bon bagay, se sa petèt ki ka ba w edj la. Egzakteman. La nou nan kar de final yo ok ki ve di nou boku pli prè de prim nan. Ou menm si w ka ale sa w ap fè avèk kòb sa? Bon, m poko konnen. Petèt. Envesti nan ti bagay pa mwen, ajoute sou sa m deja genyen, etc. Nou pral wè, m poko konnen. Ok, enben kòmanse reflechi paske la w ap pwoche final la a gran pa. N espere. Chèf Vladimir, nou wè ke w ap prese le pa jodi a.
Bay yon ti jan konplike. Ki sa k konplike konsa? Pa konplike, sa m vle fè a pou pou prezante pla yo gen anpil demach so m ap pran yo pe a pe.
Tout moun bezwen konnen kòman ou pral mete. Ton an nan lokal la. Kòman w pral ramne ton an a lokal la? Se sa m ap fè la. M ap pase ton an nan yon ti lay avèk yon ti pwavwon. Avèk yon ti pwavwon. Epi apre sa, m ap ajoute yon ti mayonèz ladan l. Lè l fin yon ti jan refwadi. Epi apre, m ap.

Sa a, se kantite bwat lèt ou bezwen pou fè yon po ji kole. Sa a, se kantite bwat lèt Hollandia ou bezwen pou fè yon po ji kole. Sa a, se kantite kòb ou bezwen pou achte lèt pou fè yon po ji kole. Sa a, se kantite kòb ou bezwen pou achte lèt Hollandia pou fè yon po ji kole. E sa, se pou pòch mwen. Kat je kontre, manti kaba. Nouvo lèt Hollandia 200 mililit lan pi gwo, pi plis, men toujou menm gou a.

Prepare sòs sòs mwen an kem sòs vyann bèf mwen an ki ap fèt trè lokal, trè ayisyen. Jis map ajoute e djondjon an janm te di an. Epi diri m preske bon, m panse m pa m poko twò pè.
Ounyon la mwen asezonnen la konn ti lay yon ti bay epi m pral griye li sou fou a non sou grill la la dèyè a pou m bal dènye kuison an. Aprè sa kounye an m pral atake sòs mwen la epi nap gade.
Swiv le chef la m nan station 2 avek chef Vladimir jodi a m santi tansyon an nan cuisine nan men pa telman kom si youn nan konpetisyon extraordinaire a lot men pluto li an konpetisyon avek tet li pou we koman li pral devanse lot la koman Savoir faire pal la ap shine. Chef Vladimir nou nan quart de finale wap vale teren pou wè si w ta rive nan gran final la. Si w kale, sa w ap fè ak kòb pa w la? Kòb sa a gen twòp bagay pou l fè. Ou wè, lè kòb sa a rive, kò l ap fè l mal. Kò l ap fè l mal? Tèlman l gen bagay pou l fè. Nou poko, chak tanzantan m ap panse yon bagay m pral fè ak kòb la.
Ba nou youn.
M panse ale an vakans ak kòb la ke m te rate vakans mwen ane sa a. Ok uhmm.
Se youn ou mande m? Wi.
Ann al nan stasyon 1 pou nou bay chèf Vladimir on ti chans chèf Tony.
Yes.
Echalòt, sa se youn nan bagay prefere pa m yo. Ki misyon echalòt sa jodi a? Ebyen li pral nan baz sòs nou an la e se li pral pote ti sweetness ke m bezwen an nan sa m pral fè a kòm sòs. Si w wè byen nou gen ven blan la, nou gen yon vegetable stock e se avè l nou pral frape la pou n ka wè sa n ap fè. Ok e m wè ton an sanble ou mete des epices, des olives, ou graje fwomaj ladan l. E kisa w pral fè avèl? M anvi devine wi, men nan etap sa nou ye e pa gen devine ankò. M gentan fè sa m tap fè avèl la deja, li anndan filè a. Ok. Donk nou pral wè
finalite a. Paske m met yon pakèt bagay enteresan ladan ki pral fè ke gou yo balanse e ke jij yo pral apresye sa anpil. Jisteman m ta pral di se pa mwen kap gen anyen pou wè avèk finalite a, se gade map gade, kòmante map kòmante. Men jisteman nou pral fè yon ti check in avèk jij nou yo pou nou pran enpresyon yo jiskaprezan. Stéphanie, èske gen yon bò kwizin ki vrèman kòmanse eksite palèt ou? Les deux.
M pa di anyen de plis. Men e. Tou lè 2 mesye ap travay darachpye la e mwen twouve jan m te di w talè an se teknik yo an trè pwofesyonèl so tout moun k ap swiv emisyon sa a se pran kaye nou pran plim pran nòt pou n aprann kijan pou n itilize engredyan ki petèt nan plaka lakay nou epi n pa konn sa pou n fè avèk yo donk. Vanessa èske ou santi konpetisyon k ap fèt antre mesye yo aswè a? Se sur gon konpetisyon men an menm tan ou ka wè ke tou lè 2 yo kalm yo. Trè konfyan nan pla ke ap prepare an, donk je a ta vo le rezilta final. Vwala!
Chèf Lemèr!
Eehh bon anpil teknik ap delivre la kounya e ou ka wè ke lè 2 chèf ki yo gen de de bon fondasyon e ke metòd yo pou y ap fè sòs yo, pou y ap prepare e pwoteyin yo, donk ou wè ke se pa moun ki jòs ap voye monte, ke nèg yo gen plas yo la vrèman nan nivo konpetisyon an e ke nenpòt nèg ki pase a la sa vle di ke. Lòt opozan yo bèlè ranje kò yo. Pa gen manti ladan l. Rete sèlman 17 minit avan fen match la, ou menm ki konn sa k bon pou bouch ou, ret avèk nou w ap swiv le chèf.

Ou met sou CP an k pa bon. Men. Ou tou stè tou menm. Atan, atan mwa cheri. Monchè, m ap fon sandwich la men m pran w pann griye. Mèsi. Ti Joe Bòdè.

Wap swiv le chef, map raple w ke aswè a engredyan sekrè yo se filè de bèf lokal avèk ton an kanèt. Nan stasyon 1, chèf Vladimir gentan kòmanse rale plat li yo, sanble lap kòmanse li prèske pare pou li kòmanse enstale manje ke lap pare pou chèf nou yo, pou jij nou yo. Chèf Vladimir, kòman ou ka dekri sa ki nan pwelon an la? Sam gen nan pwelon an, m gen vyann bèf la, m gen pòm de tè, m gen kawòt. pwavwon, onyon epi djondjon. Men se kisa?
Se yon ragou? Peti pwa.
Se yon sos. Ok. Yon sos lakay.
Sos kreyòl.
Chèf Vladimir pran yon apwòch lakay kreyòl depi ke li kòmanse konpetisyon an. Ann al gade si chèf Tony nan stasyon 1 ap swiv menm liy sa. Chèf Tony. Ok, m wè echalòt yo kòmanse jwenn chemen yo. Kòman w ka eksplike strateji pa w la? Ki kalite manje chèf Tony renmen prepare lakay li? Bon, mwen menm, mwen leve nan yon fanmi ki te renmen fè ti manje chinwa. Ou konprann? E, men jodi a, m p ap bay chinwa ditou, ditou. Ok, e men sa w ap bay jodi a? M ap bay yon bagay ki plis apwoche de yon ti italyen. Ti bagay konsa. Ou wè sa nap fè. Eksplikem sa wap fè a. Mwen bezwen konprann paske sa son full enteresan pou lakay pam. La kounye an map fè yon ti kòman yo rele sa. Bay sòs la yon ti onksyozite sa vle di map bal yon ti kò. Pou l ka pa gaye nan asyèt la.

Chef e Vladimir yo itilize plizyè engredyan kem renmen pami lèkèl djondjon an e balanur isi nou gen e avèk chef Tony nou gen du vin an jan li prepare filè an dòk se sur ke menm jan lòt chef yo te lòt e juj yo tap di talè an gen anpil e teknik pou itilize e gen anpil ladan yo ke m pral eseye fè tou menm jan w tap di an m pral eseye refè lakay mwen apre. Bon bagay. Anpil aprantisaj nan le chef. Nou sipoze ke lakay ou, ou gentan pran nòt sou plizyè nan emisyon ke ou gade deja yo. Chef le maire.
Ba yo komanse myèl la sou 2 kote yo. La tèlman gen sant e kap gran kontre, kap goumen, li difisil pou ou ka deside sou ki bò pou w lage kò w. Bon, m espere a la fen nap sou bon bò a. Men nap gade chef Tony kounya la ki ap travay avèk ze, farin, bon m pa fin twò sur kisa l pral fè non men sanble son ti bagay kroustiyan, son ti bagay kroustiyan ke l pral mete pou l akonpanye pla l la donk. Gon sòt de telepati de chef kap fèt la.
Du côté de chef Vladimir Lè sa lap prepare a e tout engredyan ke l mete ansanm nan son bèl konbinezon ke li ye e nap atann nou pou nou wè konbinezon djondjon an avèk ton an jan l prepare l la kijan lap byen enkòpore donk sa rès a vwa. Dakò
Stéphanie.
9 minit e bon yo gen ase tan devan yo pou yo fini yo tou lè 2 trè byen avanse chèf Vladimir gentan ap enstale pla l yo e donk n ap tann men mwen wè ke ankò yn fwa m ap ensiste teknik mesye yo vrèman trè pwofesyonèl e yo merite kote yo rive la. Se klè yo nan kar de final la. Se paka pa aksidan pou pa rive konsa nan le chef fok se savoir faire ak teknik ou ki pou mennenw nan station 2 chef Vladimir ba nou yon denye poul nou or deja komanse pou kisa le tu a nan fon an. Se jus pou prezantasyon. Se de prezantasyon m pral mete. diri a m pral mete vyann nan epi m mete diri a aprè map mete roulade de banane nan sou.
Bon bagay. A 8 minutes de fen match la chef Tony ou poko gen asyèt deyò eske w poze toujou? Sanble ou te bliye pòm de tè ou yo? Non.
M pa bliye pòm de tè yo, se kounye a m ap sote yo la. Yo pral ban m yon ti bagay apre sa pou m ka sèvi yo nan asyèt la. Se eleman yo n ap fin mete ansanm pou n ka fè sa n ap fè a.
Ann kite chèf nou yo travay, yo apèn rete 7 minit e kèlke segond. Ret avèk nou, lè nou tounen n ap bokou pli prè. Li dekouvri kiyès k ap le chèf aswè a.
Depi mwen te tou piti, mwen renmen rete lan kizin. Mwen grandi lan yon fanmi kote tout moun renmen fè manje. Gras ak manman m, mwen aprann fè bon manje. Jodi a mwen pral sèvi chèf nimewo 1 m nan. Manje dimanch sa a sou kont mwen. Non mwen se chèf David Destinop. Mwen se yon kwizinye pwofesyonèl. Lè m vle manje m gen menm gou ak manje manman m, m sèvi ak tablèt Don Pollo. Se ladan l mwen jwenn gou manje lakay mwen.
Nan map goute sos la. Sòs malè a bon bon. Kounye an la e pòm de tè m nan lwil la, filè m sou gril la. M ap finalize, m ap fin bay li yon ti gou boulpèt, ti gou griye a. M ap mete l nan fou pou tout eleman anndan yo ka mikse avè li. Apre sa, m ap fè yon ti onyon. Rings pou m finalize sou tèt li avèk ti sòs la epi nou bon.
Sòs mwen gentan prè, diri m prèske prèske bon, pratikman bon. Se prezantasyon a lasyèt mwen ke m ap prepare la.
Wap swiv le chef la a selman 3 minit de fen match la chef Tony finalman sanble li pral komanse mete bagay sou pla men sepandan lap rale pwelon toujou. E mwen wè li gen de zonyon la ki sanble yo poko kwit. A 3 minit eske lap ka fèl nou pa konnen men nap swiv. Sanble se pito no dyòl tout an. Le filè. Sort du four Li byen vlope, li kenbe fòm ni, ann al nan stasyon 2 pou nou wè kòman chèf Vladimir ki sanble li pli avanse nan preparasyon ak prezantasyon pa l. Ok chèf Vladimir pale nou un ti peu de kote w ye, sa k manke. M pa, m pratikman rive. Pase se prèske. Ke nan dènye, dènye, e touch mwen ye la. Chef Vladimir ki itilize de pti moul an plastik pou bay du riz ke li kwit la on ti forme e li rete nan stil ke li di a lokal. Sepandan, jodi a, prezantasyon l lan fon ti leve pou mennen lokal, pou leve lokal la anlè. Jij nou yo, kòman nou wè ba yo ap avanse, chèf Lemè a? Bon, e
Vladimir fini, pratikman fini la, e se dènye touch l ap fè. E chèf Tony rete 1 minit pou l fin finalize pla a. Donk nou ti kal anksye la, sere la. Donk men kòm nou obsève pandan tout sware a, 2 chèf yo se pwofesyonèl yo ye e ke m pa fin twò panike. So.
41 segonn, Stéphanie. Men m wè chèf yo ap fè dènye touch yo la e donk n ap tann. Vanessa.
M espere y ap gentan fini a tan.

Sa a, se kantite bwat lèt ou bezwen pou fè yon po ji kole. Sa a, se kantite bwat lèt Hollandia ou bezwen pou fè yon po ji kole. Sa a, se kantite kòb ou bezwen pou achte lèt pou fè yon po ji kole. Sa a, se kantite kòb ou bezwen pou achte lèt Hollandia pou fè yon po ji kole. E sa, se pou pòch mwen. Kat je kontre, manti kaba. Nouvo lèt Hollandia 200 mililit lan pi gwo, pi plis, men toujou menm gou a.

ke chèf Tony Demond te pare pou yo a. Vanessa, ban nou enpresyon pa w. E pou mwen m trouve ke l trè bon, m gen m trè renmen gou sòs lan e sèl bagay m pa vreman resanti gou thon an nan nan sòs lan men apa de sa trè byen.
Stéphanie, Sa w te panse de premye plan sa a? Prezantasyon an trè byen e sòs la ou pran gou echalòt la avèk diven an e koulè la trè agreyab. Pou mwen, mwen twouve ke vyann nan trè byen epise, li trè kwi pou yon moun ki renmen senyan e bon m te yon ti jan fouye mwen anndan vyann nan pou m ka pran sòs la donk Mwen retrouve saveur tou les deux ingredyen yo. Chef le maire. Et je rejoins les deux autres juges pour dire que très belle présentation et anpil technique especialement avec pomme de terre yo et se pa yon bagay ke ou wè facile nan milieu culinaire haïtien an. E mwen rejwenn ton an nan filè a men li pa pwononse se m pa pran gou kanèt la ke ou abitye avè l ak yon gwo melanj epis ke ou mete ladan l nan vin fè ke gou kanèt ton an disparèt e m santi gen yon gwo se bon m pa vle ofranse le mond kilinè men gen yon gwo son ton fre ke m t ap manje avèk filè a. Donk ankò sòs la gon bèl koulè, li fèm panse kon kou se bèf la kap senyen nan asyèt la ou konprann epi lè zonyon, onion rings yo sou tèt la, prezantasyon bèl bagay e kòm mwen te dil deja nan epi nan show a ke 2 chèf yo vini avèk. Paket yo byen plen e ke nou merite la nan nivo sa kounye a la. Bon bagay.
La nou gen avèk nou Chèf Vladimir Joseph ki ensiste pou li pote yon touch lokal nan tou sa li prepare jiska jounen jodi a. Chèf Vladimir, prezante pla w la pou nou silvouplè a Juju. Merci, m fè on sos avèk

Chef Lemaire sa w panse de egzekisyon chef Vladimir nan ka sa a? E m renmen prezentasyon an. E m twouve ke se trè astisye ke w itilize tou an kòm yon aperitif e ke w byen vann li ba nou. Kòm ou di ou renmen al lakay, bon ou rive lakay vre avèk gou yo ke m jwenn nan. e balans lan avèk fekilan yo ki ladann nan, bèf la pa di e sòs la balanse, donk travay byen fèt. Wagan.
Vanessa.
E men map apiye chef Lemaire au niveau de la présentation se très bien e nou tap diskite talè an ki gou ke djondjon an tap genyen avèk bèf nen piton an il faut kwò ke li te très bien mwen m te m te gen dout sou diri an m tap mande m èske l tap gentan kwit men menm la ankò felisitasyon.
Juge Stéphanie. Kisa w te panse de pla sa a? Prezantasyon kòrèk. Mesye rete nan lokal la. E aperitif la te trè bon. M pa t imajine l te ka konsa. Ou pa menm santi ke se yon djondjon ki nan sòs la. Ok, gou an trè trè byen balanse. Tout bagay byen kuit. Felisitasyon.

Se la nou pral dekouvri kiyès ki kale cho sa. Match la te vrèman sere, nap remèsye jij nou yo ki vrèman te gen on travay difisil. Ok nan stasyon 1 nou gen avèk nou chèf Tony Demorne ki prezante vèsyon pal de on pla ke li di ki plito Italyen, ok. Nan stasyon 2, nou gen avèk nou chèf Vladimir ki prezante yon pla lokal avèk fyète e tou lè 2 te jwenn yon rezilta pozitif e yo te jwenn anpil konpliman nan men jij nou yo. Alò, kiyès ki le chèf aswè a? N ap raple w ke emisyon sa posib.

A la fin m gentan sèdo l. M konn exactement kote map komanse kote map fini donk. Tout chèf kap kontinye nan konpetisyon an s on s on fason pou rekonèt entènasyonal, nasyonal e entènasyonal. M te deja santi m m tight. Petèt te gen yon bagay chak moun banm yon pwen alò te gen kontrè de sa yo di. E jodi a Vladimir pote yon trè bèl e pla jodi a. Misye bay yon bon manje. ki te ase enteresan. M pa janm sur ke m ap genyen, paske m pa janm konn ki sa advèsè a pote.
Pa bliye, emisyon sa se 45 minit de zengredyan sekrè, de chèf, on sèl ganyan, le chèf!